Bonjour, bonsoir tout abone mwen yo, sa depan de lè ke nou pral gade video sa. Ou menm ki pral tonbe sou chanèl la pou la premyè fwa, nap di ou byenveni ou sou chanèl Widoo L'Haïtienne. E chanèl sa la poul pote anpil resèt ayisyen avèk lòt Ankò. Jis avan ke mwen kòmanse, m ap salye 5 premye moun sa yo ki te premye kòmante nan dènye videyo ke mwen te lage a. Mwen genyen Toupozo Littéraire, Manon Tuto, Maes Production, Evna Fashion epi mwen genyen L'Eternel est Grand sa se 5 premye moun sa yo ki te premye kòmante nan dènye videyo ke mwen te lage a. Ou menm ki ta renmen mwen

Tout preske tout travay yo li pa gen anpil travay a fè se konsa vyann sa li ye yo rele li poul di ou byen kòk dekoupe se konsa yo rele li isit lan men se vyann poul ke li ye epi la mwen ajoute yon ti dlo ladann poum kapab retire san ki ladann yo paske janm sot di nou an nou pa gen anpil bagay a fè ladann. Paske li deja preske tou pwòp. Se sèlman nap rense li epi nou bali sitwon avèk vinèg avèk sèl. Kounya la jan nou deja wèl la map tyeke li poum gade eske li pa gen ti plim ki rete sou po a epi aprè sa poum kapab jete dlo a e answit mwen pral ajoute sèl avèk vinèg sou li answit nou kapab lave li avèk sitwon pou kapab chode li aprè sa nou pral wè swit la mes amour an swiv avèk mwen. Mwen fin pase sitwon nan vyann mwen an, kounya mwen pral mete dlo cho pou m kapab chode vyann mwen. An atandan dlo mwen ap cho a, mwen vini mwen gen yon grenn onyon, mwen dekoupe li, m ap itilize yon mòso pou m kapab tranpe vyann mwen, pou m kapab asizone vyann mwen an, epi mwen genyen. Pou yon piman vejetaryen li vrèman santi bon mwen vrèman renmen itilize li map dekoupe li pou m kapab asizone vyann mwen mwen kite lòt moso onyon an pou m kapab ajoute nan sòs la epi la mwen gen pèsil mwen gen jiwòf map itilize 2 ti grenn magi mwen pa itilize gwo magi yo mwen prefere itilize piti yo de preferans ke mwen itilize gwo Magi yo epi mwen vini nan vyann mwen an mwen ajoute dlo pou m kapab rense li answit pou m kapab al pran dlo cho a pou m kapab mete sou vyann mwen pou m chode li aprè sa pou m al asizone vyann mwen an la jan nou ap gade la nan dlo cho mwen an mwen te ajoute. po onyon ladann epi mwen te ajoute pèsil, mwen te koupe yon gous day, mwen te ajoute li ladann. Epi mwen vini, mwen ajoute dlo cho mwen an byen rapid vit, nap retire vyann nan nan dlo cho a pou nou kapab al pase nan etap asizonman.

Ok la mwen fin retire vyann nan nan dlo chou a mwen ajoute ten avèk pèsil la mwen ajoute 2 ti grenn magi mwen yo epi mwen ajoute onyon avèk ti piman vejetaryen ke mwen te hache a epi mwen ajoute Epis ayisyen bon jan epis ayisyen an nou poko wè sou chanèl mwen an men nou mèt tann map pote videyo a pou nou epi mwen ajoute yon kiyè moutad mwen ajoute yon ti pwav nwa answit mwen ajoute yon ti lwil ladann epi mwen ajoute asid mwen janm toujou di nou mwen te tou ajoute sèl la nan epis lan e sak fè ke nou pa wè mwen ajoute sèl ladann epi mwen fè melanj lan mwen byen fè melanj lan E apre sa map kite l repoze pandan yon 15 minit apre sa pou nal pase nan etap kwison an. Apre 15 minit mwen an rive mwen vini mwen limen dife an epi mwen ajoute kòkòt lan sou li epi map ajoute vyann nan ladan l. Epi mes amour lè mwen fin ajoute vyann nan map kouvri li pou li kapab bouyi sèlman nan asid la. Mwen pap ajoute dlo ladann, menm dlo mwen pap pase nan resipyan pou mwen ajoute ladann. Map sèlman kite li bouyi avèk asid la jis pou m kapab wousi vyann nan. Se wousi nap wousi l jodi an, non pap itilize pat tomat. Mwen pap itilize pat tomat, se wousi nap wousi l. Epi la mwen vini mwen kouvri li Apre dlo dlo asid lan fin seche nap retounen ladan li. An atandan nou pral prepare kalalou a. La sa se jirof, mwen gen pwavon, mwen gen moso onyon an epi men kalalou mwen an, kalalou mwen an te konjele li te anpil mwen netwaye yo mwen ranje yo nan ti bòl epi chak lè map itilize kalalou mwen pran yon ti bòl epi kreson mwen an tou li tou netwaye map sèlman dekoupe kreson an lè mwen pral itilize Epi nou wè mwen ajoute kalalou mwen an nan Yon chodyè nan Yon kastwòl epi mwen pral ajoute li sou dife sak fè nou wè kalalou m nan konsa se paske mwen konsève li nan konjelatè li te anpil mwen fin netwaye li jan mwen sot di nou an mwen ajoute li nan konjelatè epi la kalalou mwen an ap bouyi epi mwen gen Yon lòt chodyè dèyè a ki gen bannann ladan li kap bouyi epi mwen vini nan vyann mwen an ki fin seche asid lan ke li te genyen ladann nan, kounya nou pral kòmanse wousi vyann nou an paske nou pap itilize pat tomat. Ann swiv pou nou kapab wè kòman map wousi vyann mwen an. Jan nap gade la nou wè vyann mwen an li kòmanse pran bèl koulè e li kuit tou. Lè nap wousi vyann, fòk nou verifye si vyann nan kuit tou. Fòk nou verifye si vyann nan kuit paske nan wousi an, Vyann nan li menm lap fin kuit. Epi la mes amour mwen vini map dekoupe pwavon mwen an lè mwen fin dekoupe pwavon mwen an map dekoupe kreson mwen an aprè poum kapab al ajoute kreson mwen an nan vyann nan epi map ajoute dlo ladann map kouvri li pou li kapab bouyi aprè yon ti tan poum kapab al ajoute

La mwen ajoute kreson an apre mwen ap itilize yon vye kti dlo mwen pap itilize anpil dlo paske kalalou mwen an li genyen dlo ladann mwen pap jete dlo a map itilize dlo ki nan kalalou a. Aprè 5 minit, mwen retounen la nan ni pou m kapab ajoute pwavon avèk lay, yon ti lay rape, epi pou m kapab ajoute pwav nwa, answit m ap ajoute bè e pou m kapab ajoute kalalou mwen an, sa yo rele gonpo a. Epi lè mwen fin ajoute yo, m ap ajoute yon ti ten avèk pèsil ankò, sa se mwen menm ki ap. le ki fè mwen ap ajoute paske vyann mwen an li te deja bouyi avèk ten avèk pèsil deja epi la jan nou wèl la mwen ajoute yon ti pwav e answit mwen ajoute bè nou wè mwen pa itilize lwil paske nou deja konnen twòp grès pa bon pou sante pa bon pou sante nou. Mwen ajoute beurre e answit menm magi mwen pa ajoute ankò paske vyann mwen an li deja genyen bon sèl ladann, li genyen bon gou, mwen pa ajoute magi ankò mwen sèlman ajoute beurre lan. Epi la mwen vini mwen ajoute kalalou mwen an, mwen pa jete dlo kalalou a se pou rezon sa ki fè mwen pat ajoute Anpil dlo mwen pat ajoute yon bon ti dlo lè mwen tap ajoute kreson an mwen pat itilize anpil dlo epi apre mwen fin ajoute kalalou a mwen ajoute yon ti ten avèk pèsil janm te di nou an se mwen menm ki vle mwen ajoute l paske vyann mwen an li te deja gen ten avèk pèsil bouyi ladan sa se mwen menm ki vle mwen ajoute l epi mwen kouvri li pandan yon ti tan map M retounen ladann pou m kapab ajoute onyon paske vyann mwen an la li tou gou li pa manke anyen sèlman li manke onyon epi ale nan asyèt pou nou manje epi mes amours mèsi avèk nou tout ki toujou sipòte mwen vrèman apresye sa paske nou ankouraje pou m kontinye avèk travay la mèsi avèk nou. tout ki toujou kòmante, ki toujou like e ki toujou pataje l avèk yon zanmi nou, yon fanmi nou. Konsa yo kapab fè pati de fanmi We Do L'Haïtienne. E pa bliye, lè nou fin gade videyo a, pa bliye pou nou kòmante nan pwochen videyo ki pral vini an pou nou kapab tande non nou site. Epi mes amours, sa se rezilta final la, mwen te gen yon ti sòs ariko wouj, 2 tranch avoka, epi.